Cliffando, kòman w santi w nan djaz la? Par le pase ou te akonpanye de yon vwa feminin, e pou kounye la a ou òfelen de vwa feminin nan, kòman w santi w?
Avan se mwen sèl li te ye, jiska prezan jan m te, jan m te ye avan an se konsa m toujou ye, but men m pa pral di ke m, m pa pral di ke m pa t satisfè de lè l te la, men ou konnen nan yon enstitisyon ka toujou gen sa yo, jodi a moun nan gen dwa la, li gen dwa pa la, ok, osi senp ke sa, men nòmalman opa avan Fritz Vanda avè m, m te sèl. But kounya m toujou sa m toujou gen menm bagay yo malgre ke plas li pa la m pa pral di oh m pa t non non lè l te la te toujou tan mye bèl bagay men kounya l pa la toujou menm bagay yo epi nou avanse. Zanmi entènot bonswa ou sou parantèz medya mwen se Johnson Fenelus donk kòm ou kapab remake li nou avèk 2 atis banm di ke 2 figi prensipal di mwens anblematik fòmasyon mizikal ki rele Frizz. Avèk nòmalman son tou premye albòm ki se Leve Defi a E mesye kòman nou ye? Bon nou anfòm, nou an sipè fòm, sou wè sa, n ap fete! Maestro kòman nèg ye?
Defi a leve!
Defi a leve!
Nòmalman, Leve Defi a pati de ki konsta nou ta pral vin avèk non sa pou albòm nan? Monchè, vin avèk jan melomàn Nòdwès yo, ansyen yo, te konstate l ke aprè All Stars Sinik, vil la te anbès nan zafè sa ki rele mizik. Yo te menm di Nòdwès Vin an dènye pozisyon nan zafè mizik pase chak gwoup ki fèt yo pa menm fè ennan dezan epi yo pa janm pwodui anyen sèlman entèpretasyon yo rele yo DJ se loun dè rezon ki fè wè mwen menm te pran sa akè e m te mete tout san m deyò pou jounen jodi a pou n vin avèk leve defi a. Anvan n te leve defi a kòman n te santi nou menm dayè nou te toujou rete nan kad entèpretasyon mizik. Wi bon byensi se sa l te ye. Monchè m te kreye yon stabilite. Stabilite anndan djaz la ki se pa jwe klas, pa jwe zafèm, pa jwe djaz ki anvi yo menm jan avèm. M ta m ta ale o lwen pou m pi lwen pou m pran mizik ke djaz yo pap fè live avè yo jis pou m rete anvi mwen menm pou m vin pou m tann lè m vin avèk pa m. Ban m toujou adrese a ou menm ak Maestro Santo. Leve defi a e kote non sa soti egzakteman ou di mwens. Sa fè byen dè tan depi ke nou te gen pou nou te mete album nan deyò, e jounen jodi a nou mete l deyò. Eske nou twouve veritableman se defi a nou leve? Monchè, leve defi a sòti, non an sòti nan youn nan sipòtè nou ki se Gary Quality Services. Album nan t ap, pou mwen menm, album nan t ap rele Pran lari a. Se premye mizik ke m te ekri sou album nan. Apre sa Gary di, Maestro, an n rele albòm nan Leve Defi a, All Saz. Depi apre All Saz Sinik, pa janm gen yon djaz ki fè sa, nou menm nan, m di ok. Se linn dè rezon ki fè mizik sa te pran m anpil tan. Men poutan, tout endis yo te deja la pou m te fè, pou m te fè mizik la. E se apre m vin reyalize se yon mizik m te ka ekri nan yon jou. Parapò avèk trajedi sa ki rive nou, ni Cliff ni mwen menm. Yo fèm desepsyon sou stage Cliff viktim pa bal tout sa yo wap jwenn yo anndan tèks la se lin dè rezon k fè nou rele album nan leve defi anplis defi a n leve a li toujou rete yon defi pou sa kap vin dèyè yo yo leve. Banm adrese a ou menm e Cliffando kòman w santi w nan djaz la par le pase ou te akonpanye de yon vra feminin e pou koulye a ou orphelin de vra feminin nan kòman w santi w?
Avan se mwen sèl li te ye. Jiska prezan janm te janm te ye avan an, se konsa m toujou ye. But men m pa bay pou di ke m m pa bay di ke m pa t satisfè de lè l te la. Lè w konnen nan enstitisyon ka toujou gen sa yo. Jodi a moun nan gen dwa la, li gen dwa pa la. Ok, osi senp ke sa. Men nòmalman oparavan Fritz Vanda avè m m te sèl. But kounye a m toujou sèl, m toujou kenbe menm bagay yo. Malgre ke plas li pa la, m pa pral di oh m pa t non non. Lè l te la te toujou tan mye, bèl bagay. Men kounye a l pa la, toujou menm bagay yo. Epi nou avanse. Kòman eske ou pral travay nòmalman pou album sa fè chemen li? Bon se live yo, nou pral fè live yo jan moun yo, jan moun yo tap mande. Pase nòmalman m pa ba w manti, Frees pa pou nou, Frees se pou pèp la. Ou konprann sa m di w lan? Tout sa k pral fèt yo se sa ke moun yo ap renmen ke nou pral fè. Jan n t abitye fè l nan live yo, men wap wè se live pa nou k mennen, men se konsa live sa yo pral mennen tou. Maestro Santo, pou dezyèm mizik la, donk gen petèt pou melomàn yo ki ap gade ou di mwens ki ap tande mizik, ki gen dè zòrèy fin e atantif je dirè, e yo di yo dezyèm mizik la gen yon ti zafèm ladann avèk yon ti zenglen e avèk Izi Mayk e I'm Sincerely Yours la. Donk kòman ou kapab nòmalman bay pèp la eksplikasyon sa? Pou m byen di ou, mizik sa a yon moun ka di l sanble avèk zafèm Pa rapò avèk vwa Izi Mike. Men an tèm de anchèneman, jamè. Mizik rete mizik. Alò lè w fin, pa egzanp ou lekòl, pa vre? W ap fè yon pwoblèm. Se kòmsi w fè pwoblèm, ou fin fè rezoud pwoblèm sa ou di konsa a, pa l sanble, pa l se menm jan avèk tèl pwoblèm m te rezoud deja, padon, se menm bagay la. Ok. Pa gen yon album ki egziste pou pa di ah mizik sa sanble avèk yon mizik. E sak rele mizik. Ok pase se 7 nòt li ye. Pandan 7 nòt la tout nèg ka fè tout sa yo vle sou li. Men pa kont ke li ka sanble avèk yon lòt mizik. Men se pa lòt mizik la. E si m tap di mizik sa sanble avèk yon mizik Dener Ceïd chante m tap di wi men li pa sanble a Zafèm. Banm di w ki mizik. Tèt mizik la sanble avèk yon mizik ki di fò n pale. Wè, se yon mizik konsa tèt mizik la sanble. Ok, mwen menm m son nèg ki renmen bon konpa. Lè m di w sa, ki renmen sa k rele, m tande ansyen mizik yo dabò. Pou m ateri albòm nan la, m tande tout djaz nan, tout albòm ki soti, tout sa k fèt deja yo. Se vini map vini, fòm tande sak te la avanm yo poum avanse. Cliffando, E kisa piblik la, melomàn yo kapab espere de Cliff sou sèn nan pwochen jou ki ap vini yo la? Yap jwenn yon lòt Cliff. Yon lòt Cliff.
Nan ki kontèks ke yap jwenn lòt Cliff la? Lòt slogan, lòt stil abiman, lòt bagay nèt, tout bagay nèt. Vwala, vwala. Yap toujou jwenn Cliff wi, men se lòt bagay. Trè byen. E nap fini avèk e maestro Santo e ki pwochen ki pwochèn dat e ki pwochen al ki pwochen an fèt pwogram nou genyen pou pou friz. Mezanmi pwochen dat la ki se pou evènman an ki se 30 desanm. Ki kote?
E
m kapab di se Tropical, Royal Tropical. Ki se anivèsè djaz la, albòm Release Party Djaz la, se la tout bagay ap fèt. Apati de de premye desanm, tikè yo ap disponib, moun ap gen yon tikè, yon mayo, plis, l ap gen yon postè nan men l, li p ap chè.